Oh sa epa mira? Depi lè t m pa wè demwazèl sa, banm al kotel la m fon ti pale avèl pou mwen.
Oh se pa Nadine sa? Dat m pa wèl, antouka banm tann Inga fon ti pale ansanm avèl.

Pale m de Nadia non. Wouyy m bliye manke bliye baw news pitit. Banm zen pitit banm zen. Eeh de limena sa pitit. Ou konnen mennaj li te gen ou konnen nou gen lontan nou pa pale. Wi sa fè lontan vre.
Ou konnen mennaj li a konnen nèg preferel la. Eeh m konnen mwen konn ap viv. Eehh ti nèg sa paka ba manzè kòb pitit genlè misye tonbe sou moudal pa jwenn travay eeh li di konsa la nou jwenn kilè sa m pou travay avèl map pale ansanm avèl li di konsa oo mesye sa map metel atè wi oo li paka travay sezi. Tiye dat mwen tap tann ti gason an la jezi papa m tann li lontan wi kilè l ye la m la depi a 3 zè mezanmi men l fè 4 è 57 oh jezi papa e w gen pou wè map tann vakabon an menm yon goud li pa gen nan mouda l men jodi a se mwen se li tou si l pa gen kòb lap resi konn kiyès ki mwen menm nan jan m santi m dekouraje m depasante m paka tann ankò non senyè m paka tann m swete lè l vin la ke l gen kòb pou l banm kòb paske kote wè m ye la m pa prale san l pa ban m yon goud.
M toujou di nou sa, lè nou avèk yon moun li pa ka ba nou anyen, li la nou kouy kite l, lavi a gen regrè ladan l wi. Non mwen menm m pa dil kitel men sil ansanm a yon jenòm li paka bali li pa pral menm li di konsa li bezwen al nan salon li bezwen al fè cheve li poul fè zong li li bezwen achte rad mesye a paka bal anyen menm fòl gen pasyans men m paka dil anyen mwen fòk nou gen pasyans medam.
M pa di l anyen. Men sèl sa m te ka, konsèy m te ka ba li, si l jwenn yon moun, li ta jwenn yon moun sou wout li k gen kòb pou l pran l oubyen pa gen, paske pa gen travay, fò l jwenn yon bon moun ki ka ede l. An, se konsa bagay yo ye la. Antouka m pa p rete. Yon bagay m pral dèyè la, fò m al dèyè l, paske la gentan rive sou mwen. O, wè gen yon prese konsa a. Ou konnen pitit, an, m sou piwèt. Hum, tèt chaje.
Anben ann ale, ann fè wout la ansanm, m ap fè isit. Anben ann ale non cheri a.
Ou konsa mwen tèlman chanje.
Bonswa cheri koman ou ye? Oh bonswa bby koman ou ye la? Mwen anfom wi cheri di m non sak regle? Mwen la cheri m vin tann ou la ou konnen. Ou rele m bòn m panse kèk pwoblèm ou gen m tèlman sote m panse kèk pwoblèm ou genyen di m non sak genyen poukisa ou rele m? An mwen domi lò m tap jwe avè ti mesye yo la lakay la. Fey'm pa tèlman gen gwo pwoblèm non bby, on ti kòb mbezwen nan men w ou konnen. Ou konnen mpap travay, mpap fè anyen, se ou k pou bon mwen, se ou k pou m. Mwen jis bezwen on ti kòb cheri. Oh cheri mkonprann sa w di a, mkonprann, mkonprann. Men bby mpap ba w manti, nan moman yo la mpa gen anyen nan menm. Kisa w fè lajan cheri, kisa w pral fè? Dim kisa w pral fè, poukisa w pat rele m depi lakay la?

Mayen kob sè sèl 300 pès mwen sa mwen gen la. Kounya la pou pa wont wap vin potem 3 sèl 100 goud ou vin avè wap vin pandan mande w 15 min kout sa m pral fè a 3 sèl 100 goud la an men 3 sèl goud ou tande sa m pral fè a 3 sèl goud la non cheri ou ka menm machin wap peye avèl machin map tounen a pye janm te vini an m pa bezwen 3 sèl goud ou a. Ah ou pase figi moun nan tete monche. Non ou te, si ou te dim sa menm prete m ta prete men cheri koupe se 15000 pèso cheri a 15000 pèso a twop kòb nan moman w la. Men cheri ou pat gen 15000 kòb ou te ka ban mwen ke se a 1000 goud men 300 goud sa m pral fè a 300 goud la. Cheri m ap baw, m ap baw sa pou pran machin si w bezwen bagay pou achte. Mwen m cheri ou wè sa, sa, sa, sa pap itil mwen anyen m pa bezwen.

Wap vin kotem pou mache a 300 goud nan poche ou tout sal figi.
Nan semèn pase an wa m te bon ti monnen. Ti monnen sa ou panse l ka rezoud dan? M konprann ou bezwen 15 mil pèso yon lajan konsa. 15 mil pèso cheri m pa ka annik prann jodi a m leve m jwenn 15 mil pèso a cheri. Fwa ou ta mande, si ou mande m li jodi a, tankou nan lòt semèn m kapab ba ou. Men si ou mande m jodi a cheri, èske ou konnen m te, e ou pat di m sa avan ou te rele m cheri. Cheri di ou yon bagay? Wi. M pa gen m ba ou okenn esplikasyon de lavi m. E pou m byen di ou. Mwen di w gen pou egrèt ankò. Epi tou m pa gen kote m t ap al avè w non. M t al mete w nan vi m non. Ou pa gen lajan. Ou a de pou w mouda w. Mwen m ansanm avèk ou. Bon, depi m avè w sa w fè? Anyen ou pa fè pou mwen. Cheri, men lè nou te ansanm. Mil goud ane pase a fini. Ou konn sa trè byen. Tout bagay chè. O o.
O o. Hee, m sezi pou sè sa wi. O o. Kilè l te fon konsa a?

Ou bon mon mouda mwen Elba ka fè anyen pou mwen ou konn tout bagay chè kounya on pika bò yo vann 350 yo kote jwenn 370 hein dim sam pral fè avèw male tande.
Fouu tèt mwen. Sa vle di yon ti dam m ansanm avèl lè m gen m ba li kounya poutèt li rele m al bay on moun adje moun nan pa konnen m nan vòlè moun nan mande m 15000 pèso kounya l rele m li mande m si m paka ba li m pa nan bagay sa yo. Wè, se, se yo, yo dou konsa de pou, si yon, lè yon moun pa vle ou li fè w moute mòn pa do. M vin, an pase m konnen m ap wè l la m ba l yon 300 vèse pou l ta peye machin li, epi l pa bezwen l. Lavi.

Mwen sou la bon m ta mande pou ta ban mwen 2 minit m ta di yon sèl pawòl sèlman m pa konn si l ap posib.
Non mesye l pap ka posib non paske jan m wè w la m pa entèrese. Entèrese de mwen jis ban m di w e sa m pral di w la tou e w ap tande l konprann e m vin isit apre tou byen tou konprann jis. Si m gen yon pawòl pou m di w, si ou pa konn pou m ba w. M ka gen pou m di w, si m pa gen pou m di w, m ka gen pou m ba w, men ou di m ou pa enterese, ou pa enterese de mwen. Se pou m di w, bon mwen yon ti pè, ou pa bezwen pè, ok? E la m rete, se la m abite. Kay sa ou gade la a, se pou mwen, machin sa yo pou mwen. Ou pa bezwen fè kè w kase. Kay. Èske m ka fè yon ti avanse pi pre ou, si l posib?
Bon, kay lakay ou ye, devan lakay ou m kanpe. M gen presyon ou ka kanpe kote ou vle, men pou ki rezon m ka di w non.
Non pa m se Jake. Non pa m se Nadia.
Ti non trè byen nan sans mwen. Non an bèl anpil wi. Sak te ba w l? Bondye ou manman w?
Manman m ki te pou ban mwen l. E vre? Wi.
Manman w konn bay non?
Ki sa w panse si w te ka ban mwen non an nan koube non pa w la? O.
Aah se konsa medam sa yo te ye la Heyy m sezi pou medam sa yo Gadon koze mezanmi Yon sèl bagay m konnen lavi a gen regrè ladan l Yo gen pou yo regrèt kanmenm M pa gen anyen map di yo ankò paske m pale yo twòp yo vin tapye anpil wi antouka m pa gen tan a pèdi m gen bagay m al regle m paka fè anpil kòmantè pou m al lakay mwen papa.
Oh mwen k pou bawoul? Yeah.
Kòman mwen k pou bawoul la? E mwen k manman w? Non se ou pa pou manman m, moun ki manman m nan son fil ye. Ok ou son fi. M gen presyon ou te gen dwa plis renmen non manman w ba ou a ke non mwen menm m te ka ba ou. E si w te kanbe a non pa manman tou li tap pi sere m pi byen. E vre? Ya. M pap kapab non. Bon m di w natirèlman bon jis kòm m wè w sou wout ou tou m pa konnen si lap posib ou kapab ban m 2 minit fò di w m wè w anjan sote ou konprann m pa vle fè kè w kase m pa kèk djab ok.
Bon non m pa di w se kèk djab non men.